Ache wap pran chèz pou mwen A non mwen mba yon bay sa mwen chpo Yo e de semen mfe ap koz a fanm sa fwe Kou djala mwen lakay li m chita ate Ou dwol baz Yo cheri ou pral dèyè chèz pou mwen konfo tab men
Wap vin a chèz pou m chita men Sinon mba map o Kisa wazè ap fè la? Fè kaka. Wap fè kaka menm wi. Fè kaka. Bon pral bon bon Jimmy ou pral ou pral kòman pral pull up sou misye. Kè fwè.
Ok. Bon bon bèl ti moun nan bon baz. Yo m konn sa wi fwè m konn sa. Men wè wap di bèl ti moun nan bat pou ou pa pranl nan menm tou map fè tèt ou wi fwè. Men vesti nan fanm sa baz. M konn map achte yon dènye lace pou fanm sa baz. Fanm nan genlè vann lace la li di m konsa o wi. Al chanjel li pou yo pranl. Men ok Julian.
Ou pap vin bay nan kay moun yo non frè yo pat konnen m tap vini pou yo kite manje frè. Oh chichi Se pa se atò mete mesye yo kan chita ou pa ba yo chèz. M di yo rantre yo pat vle. Men se nan salon pou te rantre avèk mesye yo. Yo pa vle epi m di yo chita m konn e li papa m vini. Oh oh Mesye kòman nou ye pitit gasonm Anfòm kòman ou ye la Anfòm wi Ou anfòm Mesye Pè a ou twonpe wi frè. Mwen k pitit ou a wi. Mwen sou misyon ak san tiye menn. Se li chichi.
Oh koman w ye gason m. A pè a respè li ye mwen wè wa ka pa a wa. Alon yon lame ban mwen frè. Di sa k gen menm pè a. Nou la wi.
M avèk ti manzè menn. Nou gen plizyè tan ansanm menn. Ayiti n abitye dòmi ansanm fè plizyè jou nan menm do.
Yeah yeah wi janm diw la epe a domi tout bagay ou konn sa. Domi ansanm wi. Wi li konn di li konn di lal nan vèy de nwi ou konn sa bzè pa vre ti manmi. Yeah pase mwen mpa vin ou konn sa bzè pa vin benyen kache lonbrik la fòm di tout bagay frè. Pale non gason.
Yo frè e mwen ka prezante fòw kitem pale zanmi lè wap chanje plas a ou fè pè a fistre wi yeah banm diw pè a avè di nfè plizyè jou a ti manzè. Ti manzè pèfòman sou kabann li pèfòman nan kizin tou frè Ayiti lèl lèl fri pwa a l konnen pou l banm pwa frè lè dlo diri a bouyi l konnen li kontinye pou m konn fin pran yon babòz Ti manzè konprann sa baz li gentan bouyi diri Èske w konprann sa m di w lan tchoul Sa vle di pè a m vin la a konprann sa m di w la ti manzè te di konsa m vin prezante bagay fè yon pil tenten bagay makak men

E li bon mete. An bèt mwen pè a ou mèt pran sa e Pran sa frè Yeah shishi Yo ou pa gon ba bòz nan pou da pa chou men ta bay pè a ralon bay Kòd shishi
Yo pè a nan pral nap jere tout ba yi lekòl la e mwen k di manzè fon kanpe pa ale yi Manzè pa gen tan mwen mwen e
An ou kanpe lekòl la Yeah men Sa fè mwen l pa vle ale a Yeah frè.
Ti manzè pat gen tan mwen. Epè a sa nap fè menm ou livrem li ou byen. Yè pè a vle dim fòm konn dènye desizyon men sa w swete sa w vle frè. Enben dakò frèm enben talè talè tann mwen si se mennaj ou ok map talè frèm talè pase ou konnen m paka pran responsabilite a pou kont mwen fò manman n okouran tou anbèt mwen e sam bezwen mwen. Yo fre wè sa m tap di w la wi. Yo ti cheri banm di w ou pa pran ti dlo pou nou bagay sa yo al pran ti dlo pou nou al tcheke yon ti dlo rapid bagay yo fre yo gen fanm nan wi fre kounya la konprann sa m di w la wap pral jwenn pran jòf menn ti manzè ap ret livre lakay la nèt menn wap di sa.
Sim te nan plas ou epa sam tap fè nan. Saw tap fè tjou.

Fanm te gen etazini an tap peye kay mwen tap fè tout bagay lal kitem.
Saw fè M pa bay jalouzi komsi moun kap bay tripotay li fè yo yo fè fanm nan kitem. Ah bon bagay konsa li ye menn depi ke ti jèn nan gen yon moun komsi kap take care li malfektè ap love. Enben e sa menm kotem vin kote w la komsi pou kap rete m pye mango la m ka pann tèt mwen. Pye mango li ou bezwen? Wi wi komandè. Ou ka pann tèt ou? M ka pann tèt mwen fi a bay sa yo kotem fin a la. Ou gen pwoblèm menn.